Baby nan yon lòt video. Jodi an sou Shama tounen m back avèk yon lòt video pou ou si se premye fwa wap gade nou ou poko abone mwen envite w fè sa kounye a la menm paske ou pap regrèt ou menm ki deja manm ti tèt channel sa ou deja konnen kisal ye deja depi ou parèt la se like video a desann anba kite kòmantè ke nan w gade video a epi pataje video a pou tel tanbel tanbe Piu! Umm so guys video jodi an se yon ti sipriz mwen gen pou frè Kris Sipriz sa m sa fè kèk jou ke map panse pou m ba frè Kris sipriz lan pou m fèl kado sa m pral fèl kado an epi chak fwa m sonje m fè sa epi sa pase jounen an pase jounen an fini m pa janm fè So jodi a mwen te deside pou m te soti m tal nan store m al achte Kado a m fè frè Chris kado paske m wè frè Chris nan gran bezwen pou ti tèt kado sa um so mwen te soti talè a mwen tal nan store m tal achte kado an but lèm rive nan store a m panse m ta pwal vlog lèm rive telefòn mwen pa gen espas gad sot eseye m eseye mwen efase yon pakèt video m still pa gen espas nan telefòn nan pou m te fè video a so m oblije ale nan store a m achte kado a mwen vini lakay la. Epi mwen mete tout sa k te sou telefòn nan nan konpitè epi mwen sa k te fè mwen kapab kreye espas guys pou m te fè videyo sa. A ki sa ankò? So guys um pa bliye voye sijè yo pou nou live dimanch. Depi nou pa voye sijè nou pap ka live. Nou wè depi semèn pase n ap di nou voye sijè nou pa voye sijè. Depi nou wè nou pa monte se ke nou pa te resevwa sijè oubyen nou ka resevwa yon sèl sijè byen ta sa vin fè nou pa monte live. Ok sa vle di Voye sijè yo nan imèl sa k ap pase la epi pou nou kapab live dimanch 6 zè PM nan TikTok ak YouTube. Oh my God! So sipriz lan men kisa li ye. So avan m antre nan sipriz lan, m gen 2 kesyon pou nou. Ok guys so m pral montre nou sipriz lan yon sipriz nou pa ta panse but frè Kris merite sipriz lan frè Kris te bezwen yon sipriz konsa li te bezwen kado sa sa m pral fè frè Kris kado an frè Kris te bezwen l guys nou pral wè men bous frè Kris èske nou wè ti bous lan ki jan l te pa fini guys m ap gade bous frè Kris sa fè kèk jou ti bous la tèlman Li tèlman bitòp, li tèlman defigire, m di en en. M pa ka gade frè Kris nan kondisyon sa toujou. Gade bous la. Bagay sa yo se malediksyon, se razè y ap rale sou nou. Ok? So, di m, kesyon m te gen pou nou guys, èske se tout bon sa di verite lè yo di, tankou, si ou pa pran swen bous ou, valiz ou, tankou valiz ou gen fatra, ou pa netwaye valiz ou, ou pa netwaye bous ou, sa ka atire tankou, anm. Razè, sa ka atire pou razè tankou pou lajan pa vin sou ou. Epi, medam yo, èske tankou se fi ki sipoze responsab pou chanje bous mari yo? Tankou ou wè bous sa se, bous pè Kris depi m konnen m avèk pè Kris se mwen ki jere bagay konsa. Sa vle di se mwen ki achte bous, lè m wè l merite chanje mwen chanje l. Ti bous sa, ti bous sa ka nan ke nenpòt 8 mwa pou kounye a. 6 a 8 mwa. Depim pa chanje bous frè Chris men lè nap gade guys nou menm medam nou renmen lajan si nou renmen lajan mwen panse se devwa nou pou nou chanje bous mesye yo so jodia mwen pwal chanje oh frè Chris gen kob wi guys m pwal chanje bous la but an pasan m paka kite Ti kob yo pou frè Kris. Se mwen kap chanje bous guys. Sa w te panse? Sa w te konprann? Pandan map chanje bous la, pandan map chanje bous la, map pran tout sak nan bous la, epi mwen achte yon nouvo bous pou frè Kris. Sa se nouvo bous mwen achte pou frè Kris. M pa konnen ki mak li ye. Frè Kris pa kwè nan mak, m pa kwè nan mak. Se avantaj sa nou gen. Nou se de moun ki byen senp, byen natirèl, nou pa nou pa nan kesyon mak. Depi bagay lan bèl, depi li useful pou sa nou bezwen l lan, nou achte. So mwen achte ti bous sa pou frè Kris, kòman m peye ti bous la? M peye ti bous la 19 dola nayninay. M wè yon mak, m wè l bèl, mwen pran l, but m pa t vrèman ap chèche gwo mak. M pa vwe, ni mwen ni frè Kris nou pa kwè nan gwo bak. So, mwen pwal, mwen pwal retire tout bagay ki nan Veyrouss kraze an, paske mwen ti bous la se, se mizè lap rale sou nou, m pa vle mizè nan fanmi la. So, m pwal mete tout bagay yo nan nouvo bous lan, ki pi bèl, pli an fòm, m panse sa ka bal yon 6 mwa. E pi, mwen pwal pote l ba frè Kris nan ofis kote lap travay la, pou m kapab wè reyaksyon frè Kris. Wè? Si nou fè sa pou mari nou, guys, medam yo, fè m konnen. Di m sa nan komantè yo. Eske tankou. Se fòt ke se ta sipoze responsab pou l chanje bous li. Nou konnen gason, yo pa vrèman kyè menm jan seman avèk nou menm fi, nou gen 10, 20 valiz. Gason, gason pa nan tout bagay sa yo, se so se nou menm, si nou pa veye pou yo, yo pa vrèman veye. So, m pwal chanje bous la pou fwè Kris guys. Mete sa la, sa m wè yo guys gen simi.

Gade koze, eske bagay sa yo se pa Se pa razè yap rale, m rete konsa semèn sa m wè nou gon razè, m di m pa konprann genlè se bous la ki merite chanje guys So mwen chanje l Epi mwen tou pran ti kòb kite ladan, m pwal fè Fredrick kado M pwal fè Fredrick kado Yon nouvo bous. Ou pral manje ti bous la epi talè nou pral wè. Wè li gen anpil plas. Kòmanse pa mete lisans lan la. Guys, wè si ou fè Marou yon ti sipriz konsa, l ap kontan. Si ou wè bous la merite chanje, ou chanje l ou fini. Ou pa nan. Ou pa nan Ou pa nan tann se li menm pou ki chanje l. Sak vle di sa pa bon. Epi tout vye papye ki pa bon tou jete yo. But um Kat frè kris la gen anpil Li gen anpil um kat, business card, m pa konnen kiyès ki bon so tout sa m wè ki bon, sa se bagay asirans, se dantè, tout sa m wè ki bon m ap mete yo yon kote. Epi tout sa ki pa twò nesesè yo, mwen mete yo yon lòt kote. Tout kat jwèt yo wale pou sa. Pa neglije fè mari nou ti sipriz sa yo. Menm jan y ap achte bèl ti valiz fè nou kado, nou ka chanje bous la tou. Paske gason yo lè bous la merite chanje, yo pa pral chanje l. Se nou menm pou ki ap. Ap veye lè lè nou wè bous la pa kapab ankò pou nou chanje l ok guys ok alright so tout sa yo se san kòs sa se kat bank mete kat bank yo devan kwak pou gen anpil kat anpil kat bankè Anpil Mpa konnen kiyès li plis plis map ranje yo li menm sil vle apre li kapab reranje yo jan li vle but map fè le mieux de moi menm ok.

250 plis 60 Mwen sa bon M pa bon nan mat non kay 70 Lwa fè sa gen 70 O mwen kite m pran 200 dola Ya M pran 200 dola M kite M kite 110 dola pou fòkis Si te gen ti monnen dola tou M ap pran ti monnen yo M ap bay ami yo